Frè e sè byeneme, manbre de la grand famiy de Dye, ami de Monitè a lèv, kòman nou ye? M espere ke nou te pase on trè bon Saba, nou te gen on trè bon kilt dadorasyon. Jodi a, se on plezi ke nou genyen pou nou kapab pataje leson semèn nan avèk nou. Men nou konnen avan tout bagay nou toujou pran ti tan pou nou gade ansanm kòman jounen saba a te pase. Dezòmè emisyon nou ke nou gen sou TikTok ki rele Lakou Legliz la pran chè. Chak samdi, nou genyen 2 frè e sè ki avèk nou jisteman pou ke nou kapab pataje antre nou les souvenirs d'antan, kisa nou te konn fè nan legliz la. Jodi a se te twazyèm saba. Nou ta pe gade yon twazyèm saba konsa, ki sa ki t ap fèt nan legliz nou? Gen moun ki di yo t ap gen klas pwogresiv avèk lèzanfan, lèzavantirye, lèzeklerè, se ka sè Rosemirtha, e gen de lòt ki t ap nan jenès yo, ki t ap nan klas pwogresiv egalman, etsetera, ki t ap prepare devosyon pou demen maten. Se t ap bèl bagay ki t ap fèt sou lakou legliz yo. Menm si nou konnen Sou sèten lakou legliz, ebyen sa yo kontinye, men gen de lòt legliz malerezman ki fèmen, e poukisa pitit legliz yo pa ka rankontre jisteman pou nou reviv moman sa yo sou entènèt la. E jodi a nou te gen pou la premyè fwa notre frère Michel ki te avèk nou, de l'église Mont des Oliviers donk nou te kontan avèk frère Michel e nou te kontan pataje ti moman sa ansanm frères et sœurs se yon trè bon moman de relaxation de thérapie e egalman de souvenir ke nou genyen sou tiktok la nap ankourajew pou ke ou kapab rejwenn nou chak samedi a 5 heures pou ke nou kapab pataje ansanm moman sa yo. Nou prale demare avèk leson semèn nan e n ap mande ou pou ke ou kapab pran yon pozisyon apwopriye jisteman pou ke nou kapab enplore le non du Seigneur. Papa nou ki nan syèl la, nou beni non w, nou egzalte non w pou gras ou, pou bonte w nan lavi nou. Mèsi paske ou chwazi nou e ou fè de nou yon pèp spesyal. Mèsi egalman pou travay sa ke ou lage nan de pla men nou. Nou pa si kalifye ke sa, ki fè se nou chwazi, men se paske ou vle kalifye nou ki fè w chwazi nou. Tandiske nou reponn a lapèl e avèk tout imilite nou, n ap mande w tanpri mete pawòl nan bouch nou e ke chak mo nou va di va soti dirèkteman de ou E pitit wi ki pral koute va edifye a sali. Pèmèt ke nou pa sèlman tande e konprann, men nou mete an pratik pawòl ou yo, ki ka revele nou egalman gwo verite sou tèt nou e relasyon ke nou dwe genyen avèk ou. Padone peche nou, padone fot nou, rete avèk nou, nou priye ou konsa o non de Jezi. Amen! Semèn sa n ap etidye leson 9 ki gen pou tit Rekonsilyasyon e esperans. Yo ba nou plizyè tèks wi la ke nou pral gen pou nou etidye, anpil anpil tèks, anpil anpil tèks e m espere ke n ap pran ti tan pou nou gade yo paske yo pral ede nou apwofondi leson an.

Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Sa se vèsè ta memorize a, li pa long frèz e sè, nou ka kenbe l nan tèt nou. Li di, Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Apre nou te fin etidye la preeminence du Christ nan leson 8 la semèn pase a e chwa ke l te fè pou l te mouri pou nou, pou peche nou yo, Pòl li pousuiv avèk sijè rekonsilyasyon an ke li te deja antame nan Kolosyen premye vèsè 20. Pou Pòl, se gras ak sakrifis ke Jezi te fè sou lakwa a ki fè ke nou menm lèzòm nou ka rekonsilye ak Bondye apre nou te fin kraze bon relasyon ki te egziste antre nou avèk li a, lè m di nou, anfèt se premye paran nou yo, Adan avèk Èv. Pòl montre ke lakwa pa kapab konsidere kòm yon senbòl pasif, dan le sans ke se se ryen ditou oubyen se yon bagay kèlkonk, men pito kòm yon sakrifis detèminan ki fasilite relasyon nou kapab renouvle avèk Bondye. L'amour de Dieu. ki transfòme tout moun, ki, lòske yo tande levanjil la, yo resevwa Kris li menm ki te bay tèt li an sakrifis pou peche nou yo. Sepandan, Pòl li pale de yon mistè kache. Nan Kolosyen premye vèsè 26, kisa sa ta vle di? Ki mistè mistè sa a ye? Kisa li anvizaje pou lendividi e pou linivè an jeneral? Kesyon sa yo, avèk anpil lòt toujou, pral fè objè leson ke nou pral etidye semèn sa a, E nou pral tante pou ke nou kapab reponn yo. M espere ke nou deja anbake pou vwayaj sa a n ap kwaze lòt bò a nan pati dimanch la. Pati dimanch la gen pou tit Réconcilier des mauvaises œuvres. E youn nan tèks yo ba nou la, tèks de baz se Kolosyen premye vèsè 21 a 22, n ape li li pou nou, ki di,

Heure Dimanche lan li penn yon reyalite sombre de l'humanité. Dans le sens ke aprè peche l'humanité ki brize relasyon antr nou menm avèk Bondye, li te parèt yon ti kras san zespwar e pèsonn pat konn ki sò l'humanité aprè aprè gwo dram sa. Men. Depi la fondasyon di mond, plan an te gentan prepare pou ke menm si lòm ta rive peche, men Bondye genyen yon plan redanmsyon pou rachte limanite. An nou sonje ke Bondye te fè premye pa. Apre Adan ak Èv fin peche, yo te al kache e se Bondye ki ta pral rele yo Pou tounen a li menm. Anpil fwa nou konn panse ke levanjil la li plis filozofik, teyorik, pale anpil, ke li dirèk. Poutan lè n ap gade levanjil la nan sans pratik li, li parèt pi senp ke jan nou ta kapab panse. Levanjil la nou kapab konsidere li an 3 etap e 3 etap sa yo ap fasilite nou konprann li mye. Ki sa li ye? Se ke nou dwe rekonèt ke sali nou li pa depann de nou, men li depann de Kris la ki te mouri pou nou sou lakwa. E, e sesi, se pa pandan l mouri a non ke plan sa a te la, plan an te gentan kreye nan syèl la pou Kris la te ka vin mouri pou nou, e nou kapab wè sa atravè Les rituels de l'Ancien Testament, tout sa ki t ap fèt nan tanp lan, tout yo te prefigire Jezi ki t ap vin mouri pou nou peche. Donk, rekonèt ke Jezi li mouri pou peche nou yo, se deja yon etap nan konprann levanjil la e egalman garanti sali nou. Paske ankenn moun pa gen sali andeyò de Jezikri e sa mò. Dezyèm etap ki gen nan levanjil la pou nou konprann li mye, se aksepte la mort de Jésus, le sacrifice de la mort de Jésus à la croix. Une fwa ke nou aksepte la mort de Jésus, nou deja prè egalman pou nou jwenn le sali paske pa gen sali nan okenn lòt moun. Twazyèm etap ki gen nan levanjil la, se non sèlman rekonèt ke Jezi li, aksepte ke Jezi li menm li mouri pou nou, men rekonèt ke rezilta akseptasyon nou an li antrene obeyisans.

ki fè li an twa etap sa yo, yo prè pou yo gen sali. Premyèman, rekonèt ke Kris li mouri pou nou, dezyèmman, aksepte kwa li a, twazyèmman, rekonèt ke nou dwe obeyi a kòmandman li yo, epi vini nouvèl kreyati ke rankont nou avèk li pèmèt fèt la. Donk, lamò de Jezi, frè e sè, se. Tout bagay an matyè de rekonsilyasyon avèk Dye. San Jezi, san lamò de Jezi, jiska mentnan nou t ap dozado avèk Bondye e nou pa konn kisa sòw nou t ap ye. An nou di mèsi Jezi paske si se pat li menm, kafe nou ta koule ak ma. Pati leson lendi a gen pou titre Si vous perseverez dans la foi. Si vous perseverez dans la foi. Se yon trè bèl pati leson dan le sans ke li pral mete aksan sou pèseverans pèp Kolòs la ki pral garanti anfèt kwasans yo, kwasans yo. Pa sali yo, men kwasans yo. Nan chapitre premye a, apot Pòl li fè yon sipozisyon avèk yon pwopozisyon ki vrè o depa, Si vou demere. Si vou demere. Lòske apot Pòl di si vou demere, Sa pa vle di ke Apot Pòl pa kwè ke yo rete dan le Senyè non. Men s on pwopozisyon si alò, s on pwopozisyon de koz a efè, ki di ke si tèl bagay fè tèl jan, alò men kisa ki pral pase. Ok, son pwopozisyon de koz a efè. Dabò, apot Pòl konsidere ke mesyedam Kolòs yo, yo te deja nan Kris. Men, lefè ke yo rete nan Kris, alò, men kisa ki pral pase? Men kisa yo pral jwenn kòm rezilta? E sa a nou jwenn li selon Kolosyen 2, vèsè 5. Nan leson pati lendi a, nou pral konsidere twa tèm, Trè enpòtan, ki pral pèmèt nou konprann e egalman plase vi nou nan menm zòn avèk pèp Kolòs la. Premye tèm ke Apotre Pòl itilize la a, ki enpòtan pou nou menm jodi a, se sa nou rele demere a. Vèb sa a, li refere pito a atachman Legliz la ak Kris, non pa pou yon tikras tan, men pou toujou. E lòske nou demere an Kris pandan lontan, ebyen nou garanti, gen yon pakèt bagay ki garanti. Pa egzanp, kwasans nou, pa egzanp, lavi nou, tou sa yo, yo garanti Loske nou rete demeure dan le Senyè. Dezyèm tèm ke nou ta dwe konsidere nan leson lendi a, se fonde. Fonde. Fonde a li refere li menm a la fòs selon li menm legliz la li atache a Kris. Lè yo di w ba la fonde, yon fondasyon, fondasyon solid, fondasyon solid, donk se ke baz la, baz la anfòm, li atache a sòl la, e pa nenpòt ti tranbleman ki ka pouse l, e pa nenpòt ti van ki ka pouse li, e pa ti nenpòt ti tanpèt ki ka ebranle. Ki ka ebranle kay sa a ki genyen yon bon baz, yon bon fondasyon. Kant lavi kretyen an, li fonde sou Jezi. Kant lavi kretyen an, li gen pou semèl Jezi, ebyen, anyen pa kapab deranje li. Ni deplase l de andwa ke li ye a. E twazyèm mo a, se inebranlab, ou ta di ke tout mo sa yo, yo sanble, demeure, fonde e reste inebranlab. Inebranlab, li dekri yon strikti imuyab, yon bagay ki pa kapab chanje. Inebranlab, Donk lavi kretyen an ki fonde sou Jezi, li inebranlab dan le sans ke ankenn ti van panik, ankenn ti pwoblèm, ankenn ti sousi densekirite, ankenn desizyon politik oubyen relijyez pa kapab ebranle li paske lafwa l fonde sou Kris la. li devni inebranlab. E apôtre Paul li menm ki ekri pawòl sa yo, li se yon egzanp de sa. Li se yon egzanp de sa. Apôtre Paul soufri anpil pou levanjil la. Li pran prizon, li pran baton. Apôtre Paul pran entèdiksyon pou li pa pale an piblik, etc. Yo mete l nan rezidans siveye. Poutan apotre Paul te toujou prè pou ke li ka te toujou rete inebranlab dan le Kris paske li konnen Kris se fondasyon lavi li. Nan vèsè sa frèze sè Paul li ensiste sou enpòtans pou nou rete atache a Kris la. Se tankou m ta di w se yon pye bwa ki atache a sòl kote l ye a. Pesonn pap gon pye bwa pou lap plede deplase l du jour au lendemain, d'un jour à l'autre, men pye bwa rete atache ak sòl la paske sela li garanti li garanti lavi li, men pa sèlman lavi li, li garanti osi kwasans li. Tout pye bwa ke w ap plede deplase l yon jou oubyen yon lòt, li p ap grandi, o pwen ke l ap rive yon kote l ap mouri. Men si li rete atache a sòl kote l ye a, l ap nouri, l ape jwenn dlo, larasin li yo ap pwolonje, branch li yo ap elaji, donk li rete fèm e inebranlab. Men poutan si lap plede deplase, li pap grandi. E nou sonje nou te wè nan leson semèn pase a, sèten fwa Bondye vini pou li beni nou, men kote l te kite nou an l pa jwenn nou la. Nou pa rete atache a kote l te kite nou an, fondasyon nou pa solid, nap deplase, de tanzantan nou deplase nap al nan yon zòn. E poutan Bondye plase nou kote l plase nou an, se pou nou ka grandi. Se pou nou kapab grandi, se pou rasin nou kapab rantre fon e se pou branch nou yo kapab kapab grandi, kapab grandi, nou kapab croitre dans le Seigneur. Leson madi a gen pou tit, Le plan éternel de Dieu. E tèks yo ba nou la se Kolosyen premye, vèsè 24, 25.

Pati leson sa a li deklare enplisitman sa nou ta kapab rele gran konfli kosmik la. Tèks ke yo ba nou la a ki se Kolosyen premye vèsè 24, 25 lan, li prezante le ministère de Paul ki te marke par la souffrance, l'emprisonnement, pwoblèm nofraj, ke nou konnen ke Pòl te genyen, doulè ak kalamite sa yo te fè pati de plan etènèl de Dye. M pa konnen si w raple w de kisa Pòl t ap fè kòm travay. Se te avèk Farizyen yo ke misye t ap travay pou te pèsekite legliz primitiv, e li te kwaze avèk Jezi sou lawout de Damas, E Pòl ta pral korije une fwa pou tout, le plan etènèl de Dye. E ou raple w de tèks sa a ke nou jwenn nan Pwovèb ki di, Kè lòm nan gen anpil pwojè, men se desen Letènèl k ap akonpli. Dan le sans ke Pòl te panse ke li t ap travay, se te objektif li sa pou li travay, se te travay li sa, pèsekite legliz la pou Farizyen yo. Se te pwojè l sa. Men, se desen Letènèl ki te akonpli pou ke Pòl te kapab vini apotre dè payen. Selon leson madi a, Pòl, li te nan rezidans siveye lòske li t ap ekri liv Kolosyen an. E prèske tout liv Pòl yo, se te nan sitiyasyon difisil ke l te ekri yo. Swa l te nan prizon, oubyen li te nan rezidans siveye, oubyen yo pa t ba l dwa pou l te pale an piblik. Men malgre tou, Pòl li deklare ke, Se mwen menm ki l ye, wi, se mwen menm ki nan chenn, men pawòl Bondye a, li pa nan chenn, selon 2 Timote 2, vèsè 9. Pòl te konnen ke malgre tout apò ke li te bay pou ke levanjil la te kapab avanse, men se yon ti, yon ti kal, yon ti kal bagay ke sa ta ka, sa ta ka konsidere pami gwo plan ke Bondye li genyen pou Wayòm ni a kapab etabli. E Wayòm Bondye a, li, Bondye kòmanse travay pou ke Wayòm ni a kapab etabli sou latè pa avèk Pòl. Depi menm avan ke lòm te rive peche, plan an te gentan fèt pou wayòm Bondye a te kapab etabli. E se la ke pwofèt yo pral jwenn de revelasyon, e nou pral wè sa nan pati ki swiv yo, pwofèt yo pral jwenn de revelasyon pou pale de sa ki ta pral genyen pou rive a, ki se lamò de Jezi. Jodi a ankò, Priz pozisyon nou yo depann, dwe depann, de kisa Bondye vle pou lavi nou. Anpil fwa n ap fè pwojè nou yo, nou pa sonje pou n mande Bondye èske se plan pa l la sa? E sa te rive apot Pòl, ke l ape travay pou lè Farizyen, men li pa t pran yon ti tan pou l mande Bondye, Èske se plan pa ou pou mwen? Le cœur de l'homme a plein de projets, mais c'est le dessein de l'Eternel ki s'akonpli. E pwojè ke w gen la yo, priz de pozisyon ke w gen la yo, etid ke w ap fè la yo, plan ke w gen pou fanmi an, kisa w mande Bondye? Èske se plan pa l la sa? Trè enpòtan antanke kretyen ke chak fwa nap pran inisyativ nou yo, nou mande Bondye ki entansyon l pou nou. Kisa l vle an reyalite pou nou? Èske sa ki monte nan tèt nou an se pwojè pa l? Oubyen èske se pwojè pa nou? E chak fwa nou koze ak Bondye nan sans sa a, Bondye kontan pou l pataje revelasyon yo avèk nou. E yn fwa Bondye pataje revelasyon yo avèk nou, pa fè tèt di. Pa fè tèt di, sinon l ap frape nou menm jan a Pòl pou ke li jwenn nou jan l bezwen nou an. Pa kite sa rive nou. Aksepte plan Bondye yo, pran pozisyon pou li, e Bondye ap fè wout avèk nou. Paske, menm si nou wè desizyon yo parèt senp, chwa yo senp, men yo tout yo fè pati de yon gwo plan, se le plan etènèl de Dye, ki kontrekare avèk plan ènmi an ki vin ba nou sa yo rele gran konfli kosmik la, e nou dwe pran pozisyon nan chak detay, pou ke nou kapab bò kote Bondye, paske an reyalite se wayòm Bondye a menm k ap triyonfe, se pa pa Satan an, se pa pa ènmi an. Donk, pran pozisyon, aprann pran pozisyon pou nou kanpe bò kote Bondye, se pi bon bagay ke nou ta kapab aprann fè, paske chak pozisyon ke nou pran, li gen rapò ak gran konfli kosmik la. Leson mèkredi a gen pou tit Le mystère de Dieu révélé. Se yon trè bèl leson paske li pral montre nou vrèman ke gon bagay ke anpil moun pat konprann nan tan pase yo men ki pral revele atravè lamò de Jezi e Pòl pral mete aksan sou sa anpil. Dayè.

Bondye te chwazi Izrayèl pou l te kapab pataje bon nouvèl la ak tout nasyon. Men, Izrayèl pa t konprann li konsa. Lefètke yo te rele pèp Bondye, yo te panse ke sali a se te pou yo e se te pou yo sèlman. Poutan, yo te nan erè. E sèten fwa, malgre Bondye te voye dezavètisman pou yo, yo te stil pa t konprann sa. Gen de pwofèt, pa egzanp, ki te genyen, ki te jwenn de revelasyon sou mistè sa a. Se le ka de pwofèt Ezayi ki te genyen yon tèks ke li ekri sou Tous les peuples appelés, Tous les peuples appelés. Se le ka egalman de pwofèt Ezekyèl ki gen tèks sa a ki pale sou Les ossements, pwofesi sou zosman yo. Donk se de tèks ki raple ke Bondye ofri sali l la pa sèlman avèk les enfants d'Israël men ak tout moun ki aksepte pou mache selon volonte li. Pòl. Nan sèten pasaj tankou Efezyen premye vèsè 7, 10 e Efezyen twa vèsè 3, 6, li klè sou kisa mistè sa ye ki se tit pati mèkredi a, se pa lòt bagay, sèke payen yo, sètadi moun lòt nasyon yo, ki pa anfan de lapwomès, dezòmè yo genyen aksè tou a Sali a. pa rapò a Jezi ki vin mouri pou peche limanite. E se sa Juif yo pa t ka tande, yo te panse ke Sali a, li vini de yo e de yo sèl, se yo menm ki dwe eritye de Sali a e ankenn lòt pèp ankò. Men, se pa t sa Bondye te vle, le plan de Dieu, se pou ke tout moun te kapab genyen le Salut. La verite se kisa ke li ye? Se ke Christ kounye a la li mouri pou tout moun e sila yo ki ap viv yo pap viv pou yo menm men yap viv pou sila ki mouri a e ki resisite a. M sonje semèn pase a mwen te pran sa avèk nou. Si Jezi pat vin mouri, Pou lè Jwif, lèzayisyen pa t ap gen pa a Wayòm Bondye a non. Paske Wayòm Bondye a li te rezève sèlman avèk Jwif yo selon yo menm. Men, sali Bondye a, sali ke Bondye ofri avèk tout moun nan, li pa ta ka pou pèp Izrayèl la sèlman. Paske nou sòm tous kreyati de Dye. Nou se kreyati Bondye. Se Bondye ki kreye nou. E Bondye li sansib pou chak grenn èt imen. Sa ki vrèman enpòtan pou Bondye, Se coeur nou, se pa nation nou soti a, se pa ras nou soti a, men se coeur nou avèk ki coeur ke nou vle sèvi li. Dezòmè, sali a, li pou tout sila yo ki kwè nan Jezikri, ki kwè ke Jezi te vini fèt sou latè, li abite pami lèzòm, li kòmanse ministè li, Li mouri pou ministè sa a, li resisite, e dezòmè li adwat Papa li, tout moun ki gen lafwa nan Jezi sa a, yo genyen le sali, e sa se le mistè, se le mistè. E apotre Pòl ki pale konsa a li menm, li pa t konprann ni konsa oparavan, dayè se sa k fè l t ap pèsekite legliz la konsa, li te panse ke sali a se pou lè Jwif, e moun deyò yo pa ta sipoze genyen le sali. Yo pa ta sipoze gen le sali. Donk, sèt kesyon de lamò de Jezi ki ofri sali a tout moun nan, apot Pòl te asid avèk bagay sa. E kant li vin rankontre ak Jezi, sa te vin fè, se te vin plase an premye plan de predikasyon l yo. E se sa ke nou pral wè nan pati jodi a ki gen pou titre, La puissance de l'Evangile. kote ke nou pral apwofondi le tèks de Kolosyen premye vèsè 28, 29. Selon levanjil Pòl la, Kris krisifye te dwe o centre de de levanjil li a, e se te sèl mwayen pou ke peche limanite te kapab padone, E pa sèlman lè Jwif, men tout moun ki vin konfese peche yo, ki kwè nan lamò de Jezikri e ki konfese peche yo. Selon tèks sa a, Kolosyen premye vèsè 28, 29, premyè misyon Pòl se te prezante a Bondye, Tout moun ki pafè an Jezikri. E mo pèfeksyon sa a, nou prale gade li de prè. Lòske Pòl li pale de pèfeksyon nan tèks sa a, li pa pale de yon pèfeksyon oubyen de yon jistis ki vini de pa nou menm, antank èt imen pechè, men pito li fè referans a la kwasans e la matirite an Jezikri. Annou pran imaj yon ti plant, pa egzanp, lè w mete yon grenn pwa nan tè, oubyen w mete, pa egzanp, yon grenn zaboka nan tè. Li jèrme, li kòmanse pouse, apre sa l fè tij, apre sa l fè fèy, Li grandi, li vin ba w yon gwo pye zaboka apre senkan, li kòmanse ba w premye donn, dezyèm, twazyèm, epi li dire dèzane. Kant pye bwa sa a, pye zaboka sa a rive a matirite, yo di ke li rive a la stature parfaite, sètadi li rive nan moman ke l kapab bay donn li. Lapèfeksyon ke apotre Pòl ap pale la nan tèks sa a, se nan sans sa a ke l pale li. Rankontre Jezi antanke payen, li egzije ke nou grandi, nou croître dans le Seigneur. E apot Pòl li site kèlke pa ke lè w fèk rantre, yo pa ka ba w gwo manje solid. Ou s on ti bebe ki merite jwenn ti lèt, ti labouyi ofiramezi ke w ap grandi jiskaske ou rive pran manje solid yo. Nouvo ne a ki fèt nan Jezi a, ebyen li aprale an grandisan e a chak etap de kwasans li, li resevwa sipò, Jiskaske li rive a matirite, sa nou ta kapab rele lapèfeksyon. Men, pandan n ap di sa a, plan Bondye se pou ke nou kapab kwak nan Jezikri, men plan ènmi an se pou kapab detounen nou. E si nou pran menm egzanp ti plant sa a, Pandan ke Jezi la pou ke l kapab wouze nou, fè nou grandi etc. Men ènmi an li la pou l mete chalè, mete zèb, mete ensèk, mete chini pou anpeche ke nou kapab grandi e rive a la pèfeksyon. Ènmi an l ape seme latwoublay. pou ke pitit Bondye pa rive grandi. Zèv li yo, yo gen ladan yo, se, se dè zèv de konfizyon, konfizyon, ki melanje verite ak mansonj. E depi lè menm ke l ap atake Wayòm Bondye a, se konsa l toujou fè l. Lè lape pran tèt zanj yo pou li monte konspirasyon lan kont Bondye, se konsa l te fè li, melanje manti avèk verite. Lòske li pral atake laras imèn, se menm bagay la, melanje manti ak verite. E menm nan dènye jou yo la a, Babilòn se sa l ap fè. Melanje mansonj ak verite e dezòmè gon bagay k ape fèt la a, kounye a tout lòt denominasyon ap ape di ke pou moun yo, pou manb yo ale obsève le saba. Pa pran nan kou sa a, pa pran nan kou sa a, pa pran nan kou sa a. Paske se plan ènmi an, l ap montre ou ke li gen yon pa de verite ke l ap pataje avèk ou. Se jisteman pou w ka fè alyans avèk li, e se nan fè alyans avèk li a ou menm ou pral pran, ou pral pran pa ou. Ou pral pran pa ou. Plan ènmi an se pou l ka seme latwoublay, pou anpeche nou grandi e rive a la statio parfaite oubyen a la pèfeksyon an Jezikri, la justice imputée. E la Bible, Apotre Paul, li envite nou, la Bible envite nou pou ke nou kapab prudan kòm le sèpan, prudan kòm le sèpan, e senpl kòm la kolonb. Si nou, si nou bezwen grandi vrèman, si nou bezwen rive a la stature parfaite, Si nou bezwen kwatr, nou dwe prudan kòm le sèpan, pa pran nan pololo ke dyab la ap ba nou la, ke tout moun ap pale de saba, saba, saba, epi pou nou panse ke nou son sèl epi nou pote tèt nou ale vrèman. Prudan kòm le sèpan e senpl Kòm lakolonb. Rete senp, rete klè an Jezikri. Sispann deplase, ap, ap, nenpòt ti bagay ou ebranle, w ap deplase, w ap kite kote w ye a, kote Bondye plase w pou grandi a, w ap deplase. Se li menm ki plante w la. Li la pou l wouze w, li la pou li netwaye w, li la pou li, a, a, aspèje w. Kont tout atak ènmi an e o non de Jezi wap rive a la statue parfaite suspann fè cœur nou trouble suspann pran nan pololo ke diab la li menm lap prepare pou nou paske li fèl menm nature li se poul melanje manti ak verite poul ka pran nou nan pololo nou pap pran nan pololo sa o non de Jezi nap rive a la statue parfaite. Frères et sœurs, nou rive nan tèm leson semèn nan. Nap mande nou pouki nou kapab etidye avèk anpil klarte, etidye dan lapriyè, pataje kòmantè yo antre nou, pataje yo avèk nou tou sou YouTube la, pataje yo avèk nou sou nimewo telefòn nan. E nap kontan pou ke nou kapab reyaji avèk nou. Swete nou pase yon trè bòn semèn, yon trè bòn etid e nap kwaze pou pwochèn leson an. Babay!